Gen yon bagay kap fè aktyalite sou rezo a la, e se sak fè nou vin fè video sa direkteman, pou ke nou eseye dezapwouve sa ki ap di sou rezo a. Kisa l ye? Yo fè konnen ke gen moun ki ale chache viza pa rapò avèk fo randevou ke yo te genyen, yo renmèt yo paspò yo san viza. Eske sa kapab posib? Eske sa kapab fèt? Nan reyalite a. Sa pa sipoze posib. E l pa ka fèt. Li pa ta sipoze posib, e l pa ka fèt. Poukisa? Paske imedyatman ke w apwouve nan pwogram nou la, sèke yo gen obligasyon pou yo ba w viza. Sa kapab rive ke ou te jwenn yon posiblite ke w peye yon ajan k t anndan. Li arive fè kew depoze avan dat pou ke anbasad la te sipoze relew la. Men sa pa vle di ke ou menm ou fon krim paske ou te peye pou ke ou te depoze. Imedyatman ou te ou te peye pou te depoze se yon ajan andan ki arive fèw depoze. Sa kapab rive e yo potko rive sou ou pou yo te baw imèl pou al depoze Men pa rapò avèk menm ajan sa ki anndan ou arive depoze avan lè. Èske sa kapab rive reyèlman? Èske sa kapab rive reyèlman yon moun ki deja depoze anbasad la epi anbasad la rele l li ba l paspò a blanch pou rezon sa? Sa kapab rive pou yon lòt rezon. Men, pou rezon sa pou yon moun ki te deja depoze legalman ki depoze epi puiske l te peye pou l t al depoze, anbasad la arive remèt li paspò a blanch. Eske sa kapab rive? Nan reyalite a, non. Sa pa sipoze rive. Si an ka, m ta renmen yon moun rantre an kontak avè m, k ap gade videyo sa, ke ou al depoze nan anbasad la e lè w rive yo ba w paspò a blanch. Yo ba w paspò a blanch pa rapò avèk se peye ou te peye pou tal depoze eseye privem depi kounya map fè yo baw viza sa nan mwens ke yon mwa paske map kontakte yon avoka map kontakte yon avoka pou ou pou kem fè yo rele ou direkteman pou al pran viza sa sa pa sipoze fèt e yo pap fèl tou dakò yon moun Yon moun. Paske m te gen anpil moun ke m te pran randevou pou yo, e mwen te gen kontak anba tou ki te konn ap pran lajan pou yo fè moun depoze osi. Dakò, m se yon ajan de vwayaj, lè sa, m sipoze chache solisyon pou tout kliyan m yo. Lè sa solisyon sa se te peye nan moman an, pou ke yo te kapab al depoze. Men jiska prezan m poko janm jwenn yon moun konsa yo ki rele m ki fè konnen ke anbasad la ba l paspò a blanch. Men m tande anpil moun ap di sa sou rezo a. Men m rete kwè se jis yo fè video pou vyouz. Pou fè kè moun yo kase. Ou konprann? Men, e si an ka yon grenn moun sa ta rive l, prive m kounya depi nan video sa, prive m nan plis 55 15 99 14 9 21 03 jis m ap fè w jwenn viza. Dakò? Paske sa pa posib ditou pou ke w depoze legal, pou ke w depoze, ou te nan pwogram nou la, lè m di legal, se si ou te nan pwogram nou la. Si ou ke w pa t nan pwogram nou la, se yon lòt bagay. Men depi ke w te nan pwogram nou la, ou apwouve, swa w te peye pou depoze, yo rele w yo ba w paspò a blanch, e se prive m jodi an la, depi kounya. N ap eseye rantre nan pwosè pou ou dirèkteman e pran avoka pou ou rantre nan pwosè pou ke yo retounen rele ou pou yo mete viza a byen rapid pou ou. Paske premyeman paspò a fè yon dal de tan nan men yo, yo pa sipoze remèt ou li blanch. Dezyèman yo gen obligasyon pou yo ba w viza. Sa son dwa ou vin genyen. Ou konprann? Ou vin genyen yon dwa pou gen viza. Dakò? Imedyatman ou gen yon dwa pou gen viza, lè sa yo sipoze ba w viza. Si an ka apre 6 mwa, 7 mwa, 8 mwa, 9 mwa yo rele w yo ba w paspò a blanch, sa son krim li ye. Lè sa rantre an kontak avè m kounya pou ke mwen eseye fè w jwenn dwa w. Konprann? Lè sa n ap pran avoka imedyatman isi an ki pou jere sa. Menm moun, m pa plis rantre an kontak pale plis sou sa pou moun ki depoze k pran tan. Paske yo kapab pa gen kapasite pou yo bay viza rapid nan sans yo sipoze bay li. Men, depi ke ou depoze ou te gen posiblite, depi ou gen posiblite osi, ou kontakte yon avoka li kapab ede ou jwenn viza pi rapid. Lè sa mwen pa plis fè video sou sa paske sa kapab pran plis tan. Men ou menm ki deja depoze deja, ou gen yon paspò, paspò a fè plis ke 6 mwa nan men yo, enpi lè yo rele ou, yo baw paspò sa blanch, ou gen tout dwa pou rantre an kontak avèm kounya depi kounya nan video sa, jis pou ke ou kapab eseye rekipere viza ou ki se yon viza ke ou sipoze genyen, ki se dwa ou, paske ou deja apwouve nan pwogram nan deja. Dakò? E eseye privem la depi kounya. Pa bliye ke nan Max Agency nou fè transfè, se yon bagay nou toujou ap pwomote. E nou fè transfè, jis eseye prive nou, konprann, pou w kapab fè transfè swa nan Unitransfer, Cam Transfer, Voye Minit Ayiti, Moncash, Natcash, kapab prive nou pou youn nan sèvis sa yo. Dakò? E nou menm ki vle fè rezèvasyon ki deja gen viza nan men nou, nou kapab toujou prive m pou ke nou fè rezèvasyon nou nan pwochen vòl n ap gen. Nou gen youn 25 mwa sa, ki se demen si Dye ve, e e pwochen sa nou pral genyen an se 8 out. Prive nou pou fè rezèvasyon pou paw la. E plas yo limite. Dakò? Pa eseye se lè jou a pral rive ou pral di eske m gen plas paske nou pa nou pa gen anpil plas la mètnan. Dakò ou kapab toujou prive nou pou fè rezèvasyon pa ou la. Dakò?